Bib la pa janm di sa se yon ribrik ki fè limyè sou plizyè pawòl, ekspresyon nou konn ap tande plizyè fwa nan legliz, nou konn itilize yo nan predikasyon, nan mizik poutan ki pa nan Bib la ditou. Sa konn rive gen pwoblèm entèpretasyon ki poze. Lè sa a, pwoblèm nan ka sitiye nan nivo tradiksyon, oubyen nan nivo fòmasyon, eksetera. Men pi gwo danje ki genyen an, se lòske nou ap repete, nou ap nouri de pawòl ki kontribye a kwayans nou, poutan ki pa ekri nan Bib la ditou, ditou, e nou panse sa se yon pwoblèm. Men poukisa? Li posib pou pawòl nou ap repete yo pa kontrè ansanm avèk Bib la, se vre. Men, lefètke se Bib, Bib la pa janm di yo vrèman, li kapab pote yon diskredi a pawòl Bondye a. Pa egzanp, si sa ta rive nan pawòl n ap repete yo genyen ki pa kadre ak ansèyman Biblik la, sa kapab lage yon diskredi sou ansanm Pawòl Bondye a. Donk, si Bondye di sa li pa bon, ebyen lòt pawòl Bondye di gen dwa pa bon tou. Sa se yon danje. Pandan n ap soulinye, pawòl nou jwenn nan tradisyon yo, pawòl nou jwenn nan dokiman yo pa vle di yo pa bon. Men, nou pa kapab ba yo menm otorite avèk Bib la ki se pawòl Bondye e nou menm ki kwè ladan nou kanpe sou li. Bib la pa janm di sa, pap eseye al fè analiz entèpretasyon biblik. An n pran yon egzanp senp, nan 1 Korentyen chapitre 11, lapotre Pòl soulve kesyon vwal la, pou medam yo vwale. Nou konnen se yon sijè ki trè kontwovèse. Gen legliz ki di fòk tout medam mete vwal, gen lòt ki di sa te fè referans a yon fenomèn kiltirèl, li pa obligatwa. Bib la pa janm di sa, pa p eseye rantre nan de tèks ki nan Bib la. Sa nou ap konsantre nou sou li, se de pawòl ki pa ekri nan Bib la ditou. Pafwa, li ka soti nan yon defòmasyon, men depi li pa nan Bib la ditou, nou ap fè limyè sou li, rale pwojektè pou nou di, atansyon, tèl pawòl, men sous li, men kiyès ki di l, men kote li soti, li pa nan Bib la, nou pa di l pa vre, men an nou pa ba li menm otorite avèk Pawòl Bondye a. Sa li fondamantal pou nou menm. Se yon okazyon pou mwen pou m rann yon omaj a papa m, Antoine César, ki se premye moun ki aprann mwen renmen Bib la. Papa m te toujou gen yon pasyon pou Labib e li kominike m pasyon sa a. E jiskaprezan, papa m depase 80 lane, papa m se se youn nan ra moun mwen konnen, kèlkeswa lè a, ou rele l, kèlkeswa sa w ap fè a, ou di, Frè Seza, e m ap fè yon travay la a, e ki pasaj ou panse m ka jwenn ki mache a sa? Oubyen, e ki pasaj ki pale de tèl istwa, tèl istwa? Nan li di w, An, epitou nan li ba w l otomatikman. Papa m gen vrèman gen yon memwa elefan. E mwen menm si m pa leve pye m anpil fwa papa m pran devan m. Donk mwen vle rann yon omaj a papa m pou m di l mèsi paske li te kominike m pasyon labib sa a e bib la pa janm di sa dedye a li menm manifeste rekonesans mwen anvè l pou sa. Mèsi Medya Levanjil, mèsi a tout moun ki akeyi, ki sipòte pwojè sa, Frantz Jean patikilyèman ki toujou gen yon rega sou travay mwen, mèsi a Doktè Lesly Jules ki sipèvize tèks. travay la de manyè jeneral epi Rolo a Radyo O Entè ki pwodwi seri sa Masfer Lorjan ki ap fè yon gwo travay mèsi Abòne a chanèl youtube Amos Cesar chanèl youtube Radyo O Entè 95 pwen 1 FM pou nou kapab dekouvri pwochen nimewo Bib la pa janm di sa.